Pou nou ka blayi bon jan sekirite. Mèsi bokou.
Nou pale de pwoblèm de sosyete sa a kote nou di nou kòmanse devlope yon sèten kilti de la vyolans. Ki peyi m vle? Yon bandi, yon nèg yo rekonèt li kòm bandi, k ap tiye moun, k ap kidnape moun, k anpeche popilasyon an evakye, fè travay li, oubyen viv nan zòn kote li ye an. Se vre, gen libète, gen respè dwa tout moun, men pou kesyon de sekirite, gen de rezèv ki ta sipoze genyen nan pibliye. Mwen fè pwomosyon de travay bandi ap fè. M pran, lè m fin fè Vilaj de Dye, nou fè operasyon, nou pa fè twòp piblisite, piske te gen tire tout moun konnen. Epi tousuit aprè, gon videyo ke menm bandi yo fè, epi y ap fè pwomosyon l. Kisa w fè lè sa a? W ap fè pwomosyon pou bandi yo. Ou ta sipoze ap fè pwomosyon pou lapolis lan k ap pwoteje majorite a. Kesyon.

Pou nou ka blayi bon jan sekirite. Mèsi bokou.
Nou pale de pwoblèm de sosyete sa a kote nou di nou kòmanse devlope yon sètèn culture de la violence. Ki peyi m vle? Yon bandi, yon nèg yo rekonèt li kòm bandi k ap tiye moun, k ap kidnape moun, k anpeche popilasyon an Evakye, fè fè fè fè fè travay li ou jès viv nan nan zòn kote li ye an. Se vre gen libète te gen respè dwa tout moun men pou kesyon de sekirite gen de rezèv ki ta sipoze genyen nan pibliye nan fè pwomosyon de travay bandi ap fè. M pran lè m fin fè vilaj de dye.

a tout popilasyon an pou l pote kole ak polis la pou nou ka blayi bon jan sekirite. Mèsi bokou.
Pale de pwoblèm de sosyete sa a kote nou di nou kòmanse devlope yon sètèn kilti de la vyolans. Ki peyi n vle? Yon bandi, yon nèg yo rekonèt li kòm bandi. k ap tiye moun, k ap kidnape moun, k anpeche popilasyon an evakye, fè travay li, viv nan zòn kote li ye an. Se vre, gen libète, gen respè dwa tout moun, men pou kesyon sekirite, gen de rezèv ki ta sipoze genyen nan pibliye, nan fè pwomosyon de travay bandi ap fè. M pran, lè m fin fè Vilaj de Dye.

si krim yo pa t anpil konsa. Li t ap pi fasil si sosyete nou an ta pi modèn. Men la a, krim nan soti pou l vin jeneral, alòske li ta dwe eksepsyonèl. Men sitiyasyon sa a pa ka kraze detèminasyon lapolis la sou kòmandman pa m nan. Se pou sa mwen egzije de twoup yo yon devwa de rezilta. Rezilta n ap chèche a e diferan operasyon nou mennen e n ap kontinye mennen montre detèminasyon n pou n rive sou tout gwoup gang ki soti pou pran peyi an otaj. Se yon obligasyon anvè tèt nou, se yon obligasyon anvè peyi nou, anvè fanmi nou, anvè sosyete a e se yon obligasyon pou onè lapolis la.

Pale de pwoblèm de sosyete sa a kote nou di nou kòmanse devlope yon sètèn kilti de la vyolans. Ki peyi n vle? Yon bandi, yon nèg yo rekonèt li kòm bandi k ap tiye moun, k ap kidnape moun, k anpeche popilasyon an evakye, fè travay li, viv nan zòn kote li ye an. Se vre gen libète, gen respè dwa tout moun, men pou kesyon de sekirite gen de rezèv ki ta sipoze genyen nan pibliye, nan fè pwomosyon de travay bandi ap fè. M pran, lè m fin fè Vilaj de Dye, nou fè operasyon, m pa fè twòp piblisite piske te gen tire tout moun konnen, epi tout swit aprè m wè yon videyo ke menm bandi yo fè,